Pou nou vin fè w viv kòman sa ap dewoule la onivo de pòtay Leyogàn. Nou konnen avan e te bloke, yo te fè machin pa t moute, machin pa t desann. Enben, pòtay Leyogàn nan retounen konsa ankò e maten an la e pa batè pito se kounye a la anpil bal ki t ap chante nan Bicentenaire lan. Sa lakoz 2 moun deja pèdi lavi yo nan pòtay Leyogàn. Nou ka konstate moun yo deja atè a la. Mennen, moun yo atè a la e pòtay Leyogàn blanch nan moman nou ap pale la. Wala nou sou plas, Telepam sou plas pou l fè w gwo ide kòman ekije sa ye la a meni. Gen moun ki deja pran bal nan pòtay Leyogàn, bal ki ap chante o nivo de Bise. Daprè temwanyaj kèk moun ki pòtay Leyogàn, ta sanble se mesye Vilaj de Dye yo ki ta tire nan pòtay Leyogàn la, sa ta lakoz. 2 moun pran bal pèdi lavi yo o nivo depatay Leyogàn. Yon bal ni gen yon moun ki pran bal nan tèt. Tou lè 2 gen ta se blese nan tèt yo pran bal la. 2 se 2 jèn gason. Nou konstate 2 je nou la ba nou. 2 je nou ba nou la mesye yo pran bal. Wala men nou kab gade klas potay Leyogàn nan. Maten an e kòman sa te ye. Te chaje machin, te chaje pou ale nan diferant zòn. E pou le moman la nou ka konstate machin yo ki ap pase trè rapid. E moun yo ki avèk anpil enkyetid la, moun ki ap travèse yo vrèman pè e yo ap travèse trè rapid pou yo fè ansout yo pa pran bal. An nou chèlè nan.

Jiska prezan la, nan nivo de Pòtay Leyogàn, o nivo de Pòtay Leyogàn, sa se yon machann ki ap vann sentiwon, men ni se sentiwon li ap vann, machann sa ki avèk mawo nwa, se sentiwon li ap vann. Oblije pa mete tout mal nou nou menm. Wale se pale avèk kèk moun, kèk sitwayen ki arebò e m kapab di lari an, ki nan pòtay Leyogàn.

Wala nou gen yon sitwayen ansanm avèk nou ki nan pòtay Leogane nan, eske ensidan sa pase devan ou? Wi, nòmalman nou te kanpe talè a la. Epi se gade nou pandan tout machin yo, machin nou okay ap chaje la epi nou sèlman konstate nou tande katach kach epi ap kach kòmanse tire. Nèg sa yo tonbe atè a rapid. Yo di avèk gwo manch nou yo kanpe anba, yo lè vize depi wè ti ti. Ti machin nan pa la, ti machin jón nan. Konn sa m di w la, sa kap bay, sa kap vye monte desann, ti cha vye anba, ti blennde a. Depi w wè ti blennde a pa la, pa anba, y ap monte. Ti blennde a te kanpe bò bò sonje bank lan la. Epi se rapidman, yo lè kwè pil moun yo pran tan epi yo tonbe tire. Konsa yo fè l. Depi yo konstate blennde a pa anba epi yo tonbe, yo tonbe tire. Yo wè pòt la plen moun. Nou pa ka idantifye ki moun ki se pase yo kanpe anba. Sa se nan vilaj la yo.

Wala, se te yon sitwayen ki te devan kamera e mikwo Telepam, plito nan mikwo Telepam, paske mwen asepte vizaj yo parèt. Eske nou kapab jwenn 2, 3 lòt zanmi nou te ka fè ti pale avè yo? E de gwo ensidan sa ki rive la, nou ka konstate 2 mesye ki deja atè a la, ki ap benyen nan san yo la. 2 mesye ki ap benyen nan san yo, e bann fò ti avanse pi devan la. Wala, men li, 2 mesye ki deja ap benyen nan san yo la, men yo.

Yo pap viv yo deja mouri yo deja mouri la men yo sou titiyasyon nap viv la an dirèk avèk telepam telepam tou patou men ni anba men anba la sa se ni men san yo men san men ni men kote yo kòmanse benyen nan san yo men san yo.
E jodi a, m ap voye w yon mesaj. Minis jistis la ki pou vin tiye moun sou pòtay Leyogàn, yon bagay ki pa t janm konn fèt la jounen jodi a, men se chak jou w leve w ap kwontole mò sou Bizantnè. Mò sou pòtay Leyogàn! Mò tout kote! Nou mande sa ke pou l fini sou pòtay Leyogàn la jodi a. E si yo pa vin debloke Bisantnè, nou menm n ap bloke pòtay Leyogàn, n ap bloke 4 depatman menm jan yo bloke Bisantnè a la.

Kote ou ko pnh ta di konsa ke lap mete limit pou bandi. Se mache pran bandi. E pa t konn gen bagay sa yo sou Bisantnè. Mesaj la ke Jovenel avek tout konpatriyot yo vin debloke Bisantnè. E si yo pa fe sa nap bloke Sid la menm jan ke yo bloke Bisantnè la.
E tap fè ti balans la vek tele pam ou konnen tele pam nan tou patou nou tout kote nou kapab gade 2 mesye yo la 2 mesye yo toujou atè la yo ap benyen nan san yo daprè temwanyaj moun ki abite pòtay leogàn ki nan pòtay leogàn ta sanble se mesye vilaj de dyo ki ta tire sou pòtay leogàn nan pòtay leogàn nan sa ta lakoz Moun yo viktim anba bal. E nou konnen aktivite yo te reprann. Nou konnen aktivite yo te kòmanse reprann nan pòtay Leyogàn nan. E blende yo maten an nou te konstate te depann tap fè mizik. Kòman sa te ye? E nan bisekenè lan nou te wè blende yo ki tap fè vayevyen. Nou te konstate te gen nenpòt 5 blende. Blende yo ta sanble fè yon leve dlo, ta fè yon ti pike. e soti abandone di se te nan la e sa ta vin lakoz gwo ensidan sa. Li sot moutre nou san e ki tap koule la, anpil san e mesye sa se se yon machann sitwon. Li ta pran bal nan tèt, li pran bal nan tèt, gen yon lòt ki pran bal nan kè e sa youn pran bal nan tèt, youn pran bal nan kè. Se konsa sitiyasyon prezante o nivo de Pòtay Leyogàn. Nou ka konstate la e Pòtay Leyogàn nan, nou wè machin yo ki ap travèse avèk rapidite e moun yo ki ap kouri tou, ki ap travèse an kouri. e pou yo pa viktim tou paske alenpòt moman kapab gen tire e n ka konstate tou machann ki t ap vann arebò yo nan tonèl yo, yo kouri kite tonèl yo, yo oblije ranmase rapid yo kite tonèl la, yo p ap vann pou le moman la, pa gen machann ki ap vann nan pòtay Leyogàn pou le moman la. Machin ki t ap chaje pou ale kafou Leyogàn, Petyonvil e pou ale n kapab di stasyon Gonayiv yo, yo deja, nou pa remake yo la, yo deja stasyone yon lòt kote, yo ta sanble yo al stasyone. Nou pa remake okenn polis o nivo de pòtay Leyogàn.

Se te kèk sitwayen ki ap fè revandikasyon yo pase de sa yo ap sibi o nivo depatay Leyogàn nan la. Eske gen lòt dirijan ki vle pale la? Ann soti pale la.